Yow yow yow yow kòman nou ye fanatik JP foot mwen yo so map di tout moun ki poko abòne ak chanèl lan abòne ak chanèl lan paske se youn nan meyè fason wap ka rete konekte ansanm avèm pou nenpòt sa map lage pou ka fè pati de premye moun ki wèl yo e nou konnen nan moman la gen yon ti diskisyon kap fèt sou nèt la kote ke gen moun kap di se Barcelone ki pi fò E Real Madrid pi fò e yo te menm pran yon konvèsasyon kote ke Raphinha tap pale e sa yo vire l fanatik Real yo vire l nan sans pa yo di sa ke misye di o Barcelone pi fò pase Real Madrid poutan se pat sa misye te di e gen anpil pawòl anpil e kap fèt sou tèt la poutèt bagay sa la e kiyès ki pi fò kiyès ki pa pi fò kiyès ki pi anfòm e se se repons sa m pote pou ou jodi a nan videyo sa e enben rete konekte avè m map tounen. Konnen ke Barcelone gentan achte Robben Lewandowski, el achte Raphinha, E li pran Franck Kessié, apre sa li pran Andreas Christensen. E depi lè sa a, m santi ke fanatik Barcelone yo kòmanse ap chante, yo di ke Barcelone pi fò pase Real Madrid, e kote ke Real Madrid li menm, e li pran Aurelien Tchouaméni, apre sa l pran Antonio Rudiger. E se sèlman 2 jwè sa yo sèlman Real Madrid pran pou mèkato a, apre sa li kanpe, li di l pa bezwen jwè ankò, ok that's it. E malgre nou konnen ke Asensio, e sa yo te anvi vann li, e men sa. Sa yon ti jan difisil pou yo fè nan moman la paske misye pa sou ale e dosye sa son dosye ki rete konsa li pa janm bouje ankò m panse ke misye ap rete nan ekip la pou sezon k pral antre a. Ann ale. E depi lè sa tou fanatik Barcelone yo kòmanse santi yo santi kòlèt yo vin pi gwo, yo kòmanse ap pouse kò yo di o e Barcelone pi fò ke Real Madrid. So ann ale. Mwen menm pou mwen menm mwen panse ke nou pral analize ba yo e defans milye de teren apre sa atak apre sa pou nou pase pran ban menm ki pa nan analize yo tou nou ka tou pase pran ban tou. An ale. Pou gadyen an mwen panse ke Testegen ansanm avèk e Tibo Koutwa e pa gen manti nan sa Testegen e pa gen nivo nan moman pou l konkiranse Tibo Koutwa. Sa gen apeprè, sa gen apeprè 3 zan de sla e m panse ke Tibo e Tibo Koutwa te ka, pa ka konku e kanpe an fas Ter Stegen. Pale Ter Ter Stegen te gen, te nan yon nivo ki te tèlman ekstraòdinè e se te li menm avèk Messi ki te konn kenbe ekip sa yo rele Barcelone nan e nou raple nou kote ke lè Ter Stegen pa la e nou konn wè kote ekip la te konn fèb e lè Messi konn pa la kote ekip la te konn fèb. Men sa gen kèk ane la kote ke Ter Stegen pa gen nivo ankò e m panse ke Me pi bon gadyen ki gen nan moman la se se ti bo koutwa li ye, apre sa rès yo vin dèyèl. E lè w pase pou defans lan kounye a kote ke ou jwenn e gen Antonio Rudiger ke yo fenk pran, gen David Alaba ki te la depi sezon pase an, ou gen Militao, apre sa ou gen Nacho, ou gen Cavahal, apre sa ou gen Ferran Mendy, apre sa m panse ke Lucas Vazquez sa sa gen kèk tan yo pa mete l jwe devan ankò se plis nan defans lan yo voye l E nou ka konte Lucas Vazquez tou kòm youn nan nèg ki ka jwe nan ban dèyè a pou Real Madrid e kote ke piti sa li pwouve l malgre sa gen kèk match li konn pa twò ka eksplwate talan l lan e menm pase ke li pwouve ke l ka ke l ka jere dèyè a. Apre sa pou Barcelone li menm kote ke ou pral jwenn yon e Arao, Eric Garcia, E pike Jordi Alba, apre sa men yo gon piti yo fenk ap moute avè l la ki se Baldé, e malgre nou tout moun poko fin konnen si vre eske yap kenbe l nan ekip sa nan ekip premyè a, apre sa kote ke ou gen Serginho Dest, ou gen Sergi Roberto ke tout moun preske pa konsidere kòm yon milye de teren ankò, yo plis konsidere l kòm yon kòm yon elye, kòm yon nèg kap jwe nan defans lan tou, e an ale. Pou m menm m panse ke defans Real la pi. pi djanm ke defans Barcelone nan. Paske nou wè kisa defans Real la te fè pandan sezon pase an e malgre sa yo ta rive pran kèk ti grenn gòl pase se vre e malgre gen pi fò aksyon yo se Thibaut Courtois ki tap sove yo men m ka di ke Thibaut Courtois fè pati de defans lan tou e m panse ke defans Real Madrid lan li pi djanm ke defans Barcelone nan e kote ke nou ka wè ke Barcelone pap fè on match san l pa pran 2 3 gòl. Se vre pafwa li konn bat match yo men nou konn wè e li pran gòl e li an danje souvan kote ke tranzisyon yo li sa yo mal pou yo jere yo e kote ke nou konn wè ke rapid vit e atak advès la ka pase nan do yo byen rapid. So m panse ke nan zafè defans Real Madrid pi djanm ke Barcelone. Pase ke Real Madrid toujou reponn li e m panse ke e malgre nou te ka wè ke nan Clasico a yo te pran 4 gòl nan men Barcelone sa pa vle di ke defans la pa bon pou sa e Sa ka rive e menm Barcelone tou sa konn rive l tou lè yo konn nan pi wo nivo yo tou e so m panse ke defans Real Madrid la li pi solid e ke defans Barcelone nan e m panse ke si tout fwa ke w ta gon defans ki ki pi ki mete sèvo pi stab ki plis gen ki fè w gen plis konfyans m panse ke l ap defans Real Madrid nan sa pa gen manti nan sa. E yo pwouve l e avèk Rudiger kote ke yo vin sa yo vin mete anndan defans lan ankò, m panse ke se yon bagay ki pral ki pral vin pi solid ke jan l te solid pou pou sezon sot pase an. So n ap tann pou n wè èske Rudiger pral arive enpoze l anndan ekip sa vre pou defans la ka vin pi solid. E kounye a nou pase pou e pou sa pou milieu de teren an e kote ke milieu de teren an nou gentan konnen ke e sa yo gen Real Madrid gen Camavinga, li gen Aurelien Tchouaméni l fenk pran, li gen Toni Kroos, Li gen e e Federico Valverde, apre sa, li gen Luka Modric e m ka di Ceballos tou pafwa ki konn fè 2 kout tèt tou, men sa pa fin twò e e yès ke sa pou li nan ekip lan. Ok. Avèk Barcelone li menm ki gen kiyès? E Gavi, Pedri, Busquets, avèk e e Kessie ke yo fenk pran, apre sa gen Frenkie de Jong si si si toutfwa ke yo ta dakò kenbe l oubyen tou si yo pa kenbe l tou m panse ke yo ka jwenn avèk yon lòt milieu de terrain ki pou vin ranfòse yo ankò e si n ap pale nan tèm sa an tèm de ki milieu de terrain ki gen plis talan m panse ke milieu de terrain Barcelone nan gen plis talan san m pa degrade sa nivo Modric pase ke se vre Toni Kroos kèm de gade sa la Toni Kroos son nèg sa gen kèk ane la nivo Toni Kroos bese. E sa vle di, m panse ke nivo Toni Kroos tèlman vin bese, e e se se m ka di se Modric avk Casemiro ki sa k kenbe milieu de teren Real sa Real Madrid la. San Modric avèk Casemiro pa gen milieu de teren nan Real Madrid ankò. E m panse ke fò e e e sa Real Madrid kòmanse konprann tou ki fè ou wè l pote Tchouaméni e l gentan ap pouse Valverde devan tou pou l wè si l ka gentan enpoze yon sistèm de jwe ansanm avèk e e nèg sa yo pou l wè si l ka gentan gen yon milye teren ki reponn a bezwen yo e yon fwa ke Modric avèk Casemiro pa ka pa bon kò paske Modric e paske Toni Kroos gentan febli Toni Kroos gentan pa ka pa bon kò Toni Kroos gentan pa ka fè menm efò fizik yo ankò e nou ka wè l e pifò match Toni Kroos jwe pandan sezon pase yo Li prèske, Tony m ka di Tony Toni Kroos prèske sa disparèt nan match yo. Se vre li jwenn balon, li fè kèk ti pas, pase gen de bagay nèg ap toujou kenbe nan li menm. Men, Toni Kroos sa nou te konnen nan epòk li te vin nan Real Madrid lan e nan epòk Cristiano te la tou. E yon Toni Kroos kote ke kap kase liy e kap met presyon sou advèsè a nenpòt kèl moman. Toni Kroos sa nou pa genyen l ankò. Se vre yo toujou mete l jwe, men se pa respè ke yo gen pou li, m panse ke yo toujou mete l jwe, men si tout fwa ke sa respè sa ta ale, e m panse ke Toni Kroos pa tap jwe souvan, m panse ke yon Mourinho pa tap kenbe respè sa pou li rapid vit konsa, men nou konnen Ancelotti se yon nèg nan ki toujou gen respè pou jwè ki fè bagay nan mond foutbòl la, e m panse ke sak fè l toujou mete l jwe. Men apre sa, lè w pran milieu de terrain Barcelone la li menm ki gen ti Pedri e m ka di ke ki son golden boy, apre sa e e e e lè w gen ti Gavi ankò e e tout tout nèg sa yo se nèg ki ki plen talan, se nèg tou ki ki ka ki ka konsève balon an. E se youn nan rezon tou ke nou ka fè wè Real Madrid soufri anpil nan match yo paske li pa gen moun ki ka ede l konsève balon an. Se youn nan rezon ki pral vin koz yo pa yo pa aksepte konsève balon an ankò paske yo gentan wè si y al eseye konsève l twòp yo ka pran kontratak byen rapid nan yon tranzisyon byen rapid epi yo ka pran gòl paske Toni Kroos pa ka ede yo konsève balon an. Modric nou gentan konn Modric sa se pa sa se pa vre wòl li vre ede yon ekip konsève balon. Modric ka pote balon ale ba atak lan byen rapid e se vre Modric gen anpil talan gen anpil moun nan kòmantè m gentan konnen ki pral fè diskisyon avèm ki pral di o Modric sesi Modric sela wi Modric bon se vre men an tèm de konsèvasyon tankou jan yon Busquets ka konsève yon balon byen rapid pwoteje yon balon m panse ke e Modric pa twò kapab fè sa e se sak fè m toujou di e e e si ou vle pou Modric e e e briye. Byen briye nan yon match fòk ou gon Valverde bò kote l, fòk ou gon Casemiro bò kote l ki pou ap ki pou ap fè lòt travay la pou li apre sa li menm pou l ka fè sa l gen pou l fè a byen rapid e nap wè nan Kowasi tou kote ke Rakitic, Brozovic, Kovacic konn fè travay la pou li byen tou se youn nan rezon ki ka fè li menm tou li briye. Se menm jan tou pou sa pou Baselòn e nou ka wè Baselòn li menm pou sa pou sa pou milieu de terrain an briye fòk gon moun nan milieu de terrain ki ka boufe e sa oksijèn advèsè a. E sak fè Franky Dong konn trè trè enpòtan nan match yo, se youn nan rezon tou m panse ke Franck Kessié pral itil yo anpil e sa pou sezon k pral nan tan kote ke misye sonnen ke ka boufe oksijèn advèsè a byen rapid e so nap tann pou n wè kisa tout bagay sa yo pral pote men pou mwen menm m panse ke e e nan moman an la e e m tap pito pran milye de tèren Real Madrid an e malgre nou konnen ke milye de tèren Barcelone nan gen plis talan se vre men m tap pito pran milye de tèren Real Madrid paske milye de tèren Madrid an E lè w ap gade gen plis moun ki ka, m panse ka plis, ka plis batay avèk advèsè an, e n ap pale nan tèm de batay, e ki ki ki ki ka goumen al chache balon ou bezwen an ki pou pote l bay e e e milye de teren an. Se vre, Barcelone li menm li ka e e e fè fon fon fon 2 oubyen a 3 bon pas ki pou pote balon an bay atakan an, men m panse ke e milieu de terrain Madrid la ka plis pote balon ba atak lan se youn nan zòn nou ka wè ke fasilite sa yo genyen pou yo jwenn Benzema devan trè trè trè trè rapid lan so ann pase kounya pou atak lan kote ke nou konnen nan atak Barcelone nan nou gen yo gen Robert Lewandowski ke yo fenk pran yo gen Raphinha yo gen Dembele yo gen e yo gen Ferran Torres yo gen Aubameyang e yo gen Memphis Depay yo gen Ansu Fati e yo tèlman gen jwè ou pafwa ou konn pa menm konn konben atakan yo genyen menm E kote ki ebre a li menm, li gen Benzema, li gen Vinicius, li gen Asensio, apre sa li gen Rodrygo, e pafwa tou yo konn menm fè e Valverde jwè sa yo fò ti kout jwè sou lèl lan tou. So m panse ke e atak Real Madrid lan li gentan pwouve l ki sa l ka bay deja nan mond foutbòl la. E on On aza tou m tap bliye aza e nèg sa yo gentan pwouve kisa yo ka bay deja avèk Benzema Vinicius yo gentan pwouve yo deja men avèk Barcelone li menm ki son ekip ki fèk ap konstwi ki poko pwouve kisa yo ka bay e pou mwen menm m panse ke Real Madrid Real Madrid gen atak ki pi danje a sa fè li gen atak ki pi danje a paske l gentan pwouve l deja li pran yon Liga e li pran Ligue des Champions aprè sa l pran lòt twofe deja. Men atak Barcelone nan poko pwouve anyen, se just ke sou papye, tout moun gentan pè atak lan, men atak la poko pwouve anyen. Depi atak la poko pwouve anyen, se ke li poko danje pou mwen. Lè atak la danje, se lè atak la gentan pwouve'l deja. Real Madrid gentan pwouve'l deja, e li pwouve'l an Europe ki sa'l ka bay deja. E mèri Barcelone gen pil travay toujou pou l fè pou l vin fè moun yo wè kisa ki atak li an. E malgre nou sot pran yon ti ekip nenpòt 6 zero la, sa poko anyen la men kote y ap tann yo se nan Lig dè Chanpyon, nan Liga a chak wikenn pou w ap soti ekip la nan pwoblèm e pou w ap mete ekip la devan je tout moun pou ekip la men kisa ekip la ka bay. So n ap tann pou n wè kisa pral pote pou sezon ki pral antre a men pou mwen menm m panse ke E Real Madrid gen yon pi bon ekip nan moman an ke Barcelone. Lè Barcelone kòmanse jwe match ofisyèl, nou ka nou ka oze di Barcelone pi bon, sa depan de jan li pral reponn a bezwen fanatik yo. Men pou kounya la, Real Madrid gentan reponn a bezwen fanatik li, li bay yon Lig dè Chanpyon, apre sa li bay Liga a. E m panse ke Real Madrid nan moman la ki gen ki gen pi bon ekip paske lè m di pwouve l deja, men Barcelone poko pwouve l. E pi bon ekip la pa sèlman rezime sou papye sèlman, li rezime sou teren an tou, kisa w ka bay e kisa w ka pote pou fanatik yo. So fanatik mwen yo se la m kanpe pou matyè la, m ap di tout moun ki poko abòne ak chanèl lan abòne ak chanèl lan, pataje video pou ka fè plis moun wè yo, so m pa la, m ale m kwaze pou yon lòt ti video. Tchaw.